E pastè blaze, pastè blaze pa gon akawont ki gen mil dola ameriken ladann. Poum moutre w wi, pou dat nèg sa ap jape nan figi moun, pastè blaze pa gon akawont ki gen mil dola ameriken. Poum moutre w nan ki nivo pòv, sal nèg sa yo ye, kounye pou se pastè blaze kap pa, pa tande byen pastè blaze, m pran fanm moun, moun pa ka pran fanm mwen, m son gran nèg. Pastè blaze m pral di w sa klè jodi a la, e ou k pa gen kòb, e ou k pa ka gen fanm. Depi ou pa gen kob ou pa gen fanm. Mwen m gen kob. E mwen k pran fanm moun neg paka pran fanm mwen. M pran yon fanm m metel chita la nan chanm 16 la. E nan chanm m gen fèt lakay mwen la pa sa blaze. Fèt pitit mwen jodi a fèl 1 an lap fete la. M lagel nan chanm 16 lap fè lòbèy wi. E fòl chire nenpòt 30 40 mil dola la banmwen avanl soti. Ou son ti vagabon ou gon ti machin a 45 an. Premye machin pastè blaze li posedel a 45 an. Kounye la se sa kap fon vye live pase blaze lakay manmie la e m baw defi fè sa on nèg ou posede on ti machine ki machine atò on vye malpwòpte machine tou fini a laj pastè blaze l pa menm konn kondwi menm pastè blaze gon ti machine bay 90 90 m di nou wi Pastè Blaze gon ti machin 90 li antrel non mi a laj ou pa konn kondwi ou pa konn anyen se chita manje rès moun nan radyo se chita dous atis yap bòykote w yo pa envite w nan pwogram kisa w pral di oh shit oh merd se menm malpwòpte sa yo se nèg sa yo kap kraze peyi a. Se nèg sa yo anvan anyen oh wi moun pa renmen yo moun pa fè anyen pou yo moun pa dis moun pa dat kisa w fè nan vi w ou toujou sal figi w toujou sal gen grès ladann map gad misye kap pale kèm fèm mal menn map gad pastè blaze kap fon live ou wè misye kòmsi ou wè misye prèske mouri ou wè misye gen pwoblèm menn. Ou wè kòmsi ou wè son nèg ki tris, mizè an Ayiti ap fin avèl, li ka fin vale yon vye pate la bò 8 è, bò midi lòn kisal pral manje pandan mwen menm la map jete manje. Tande de sa, talè banm banou ti bravo pou misye. Pandan mwen menm lakay mwen la, Fèt pitit mwen la, m gen nenpòt 800 blan la k kanpe ap fè eta pitit mwen lè mwen m vin fè cho. Ay biznis li ye. M gen 800 blan la e m ap veye, m ap veye chanm 16 la tou. M pase kle nan chanm 16 la. Ou pa konnen, ou pa konn kiyès ki, ou pa konn kiyès ki pral nan chanm 16 la. M pase kle nan chanm 16 la. M gen 800 blan lè la k ap fè eta pitit mwen. Pase blaze m gen kanadyèn m gen amerikèn. Ou ayiti la ou grangou pitit ou grangou. Kounya la wap pale de moun ki pi byen mere pase w. Wap domi sou pinèz ou ret nan koridò wap pale de Jimmy Danje wap pale de madan Jimmy Danje ki alèz pase w ki son kanadyèn. Ou fè vi w pran malerèz ou te gon vye malerèz podyab lèl gade l ou pap regle anyen se chita ranse gen foli atis li kite w. Ou te vwa, m gen m gen voice note ou m pral jwe la wi, m pap jwe sa non map jwel nan dimanche zen, kote wap kriye pou yon malerèz ki kite w pou afè pa bon, oh ou te renmenn, bon kot kot kot malere konn gen fanm, sa poko janm fèt non pou malere gen fanm, bon lèl grangou sa w ka bali, ou pa atis, ou pa bèl gason, ou pa fonksyone, ou poko janm met yon tenis ki vann 100 dola nan pye w pa se blaze. Epi se ou k pi frekan e ou k gen foli vin joure oh se sisi la men kisa w pral jwe la Kote malere konn gen fanm Lè fanm nan grangou sa w ap bal manje Tankou la lè madanm mwen e nan chan 16 la m di al nan chanm 16 la pa kase tèt ou pran kòb pa tiye tèt ou. Wè la fèt pitit manman li k di al nan chanm 16 la fè tout sa w gen pou w fè epi pot resi ban mwen èy fòm vin gen kòb map depanse ou son w vye malere ou malere w lèd epi w mal pou mouri ankò m te ka konprann wi sou kòmsi sou te si w te lèd ou gen kòb ou lèd ou malere ou mal pou mouri e wap dòmi nan w koridò. Chita la mande moun sou Facebook epre manman w pa mouri wap kriye papa w pa mouri wap kriye kote w konn wè koze sa sou et nèg la tou lèd epi lap kriye ankò wi ui san blan kap anlè a la nan nan ui san blan kap hahahahahahaha ui san blan kape nan menn chen nan ap fete. Ou pa ka lèd, ou bezwen bèl fanm. Pa sanble avèm dous ankò. E mwen ki ka pran fanm moun e mwen ki gen kòb. Nèg pa ka pran fanm mwen. Paske ou pa gen kòb. Se mwen ki gen kòb. Ou poko janm met yon tenis ki vann 100 dola nan pye w. W ap dòmi nan yon koridò, ou tou sal, gad eta figi w lè w ap fè live. Ou pa menm gen yon bon kote pou w fè yon live. Ou pa menm gen yon bon entènèt. Y ap pale w pou biwo koulè w gen foli e m ap antere w vandredi m p ap janm site non w ankò kòm ti vagabon moun sal ou pa sou anyen la yo pran w mennen w sendomeng ou vòlè 2 telefòn n on bis tout tout nouvèl sa yo tout dosye sa yo vin jwenn mwen pastè blaze al sendomeng n on bis li vòlè 2 telefòn.

Eeh sam pral di a la. Sam pral di a la pap deranje lèzòm. Nou gade byen mwen pa di mwen pa di anyen ki pou deranje lèzòm. Pipi Wil pipda pipi ti dyòl pitit gasonm hahahahahahaha tande byen. Ou son malere pastè blaze map fon ti pale avèw pasem gen twòp dosye m manyen em gen voice note pastè blaze kap joure m pral jwe talè konsa la em gen voice note pastè blaze map jwe demen kap kriye pou fanm kap kriye ou paka lèd tande ou lèd ou endifòm ou pap mennen ou pa gon bon kay nan ti chanm kay ou rete a pa menm gen esi ladann nan ti chanm kay pastè blaze rete a pa menm gen esi ladann bon kounye a ki fanm ki pral pranw Ou pa sou anyen, ou lèd. Ou mal kanpe. Ou te ka, m te ka konprann ou lèd, ou gen stil ou, ou pwòp, ou fre. Ou lèd, ou pa gen anyen, ou sal. Kounye a pastè blaze panse l ka pale a JP Danje. Ou kon vye machin 90 poda gen yon m bon. Ou fè vi w ap mande moun sou Facebook, manman w pa mouri, papa w pa mouri. Ou tou map kriye. Kòm ti visye ti vakabon wap mete zèl ou o men zèl mwen men akawont bank mwen ti vakabon sal ou non vye radyo wap touche wap touche 30 dola ameriken on vye bis kal sendomen ou vòlè 2 telefòn ladann ti vakabon vòlè visye ou non gen foli frekan kote pòv konn frekan Pastè blaze ou pòv vre kote ou ka frekan ou son moun kap mal dòmi wap dòmi pa divizyon hein pastè blaze e pa divizyon wap dòmi wi wap dòmi nou peye banm bay kouran wap dòmi nou peye ou pa janm bon m ta renmen ou malad pou mwen m ta renmen ou malad pou mwen kote ou prale ou pa gon goud ou pa ka al lopital kanapevè m ta renmen ou malad pou mwen nan ki lopital ou prale ou pa gon goud kòm ti vagabon moun lèd moun sal ki kote ou prale. Mta renmen pastè blaze malad mwen sil nan ki lopital li prale ou pral lopital jeneral ou ka peye kanapevè lopital an ayiti la e kòb kenbe nan men e kòb kenbe nan ou pa gon goud nan menw se chita mache ranse bay manti ranse a moun. Oh wi yap baw kote w, yo pa mete w nan pwogram, m pa konn ki album ou gen kap mache, m pa konn ki mizik ou gen kap mache, mache ranse, mache bwè rès kleren moun, mache nan baz, mache manje rès moun, epi yo pa pwograme Pastè Blaze. Ou lèd pase 7 peche, non m pral kite dosye m pral kite dosye Blaze a, m gen vwa esplike m pral jwe la wi, map jwe l nan Warriors 2, m pral jwe l talè konsa. Pastè Blaze yo rele m Jimmy Danje, tout kò m se fent. Tout kòm anba dlo. Sa vle di ou wè sa ou vle chache a la, li pa bon pou ou. Wallace pran fanm ou pou afè pa bon. M gen dosye ou pastè blaze relax. Ou se yon pòv ou pa ka gen fanm. Malere pa gen fanm. Nèg pa ka pran fanm mwen. M ka pran fanm nèg e mwen k gen kòb. M ka ba fanm kòb. Depi yon fanm souse tete m ou tou bon. Medam yo konn slogan kounya. Depi yo souse tete m yo tou pran tout kòb ki nan men m. Ah kounye a la wap kounye a la pou pou pou pou pastè blaze ou nèg an ayiti wap mal dòmi ou pa gon bon machin ou pa gon bon kay kote w rete a pa menm gon esi ladann menm yon vye vantilatè w pa genyen figi w tou chaje gras lè w gad figi pastè blaze ou ka wè nan pòt 20 galon lwil ladann kounye a se vye pastè blaze melanje avèk mawozo men kiyès se mawozo oubyen mazora avèk mazora dan pouri fwa pouri. 2 moun sal sa yo panse yo ka atake Jimmy Danger. Nou atake wrong motherfucker. Ala bagay fanm ki sa, fanm ki sa. A la pale de madanm mwen, pale de fanm. Yon bèl fanm konsa kote l ka ret nan men malere. Yon bèl fanm tankou madanm mwen, m pi kòk li. Pi kòk nèt. E mwen k gen kòb, e mwen k ka okipe l. E pa m lage l la nan 18 pyès kay la l ap kale kò l. Li gen chanm 16 li pou l fè zafè l. Li gen chanm 16 li pou l kale kò l. Bon vye malere yo tou sal an ayiti wap domi ou konnen nan fè nwa wap domi nan koridò bon kote ou ka gen fanm ou te gon vye malerèz li kit bon an ayiti ou gon vye malerèz li kite ou bwa fè pa bon bon kounye a kote ou ka gen fanm ou kriye tankou ti bebe em gen em gen video map jwel demen la m gen voice nou map jwel demen kote vye pastè blaze moun sal ap kriye ok ann vanse. Nou pap ko rete sou sak rele sou sak rete sou sak rele pastè blaze e nou gen trop dosye poun manyen nou pap ko rete sou pastè blaze e nou gen voice note nou pral jwe voice pastè blaze kap joure kap di betiz dimanch zen nap jwe lot voice kote pastè blaze ap kriye pou fanm kiyes ki pran fanm pastè blaze walas poukisa pou santi bon pou bon pafen. Ou toujou santi fò, ou pa janm gon bon tenis nan pye w, ou fè vi w ap boule nan monflè moto. Kounya m pral pale avèk Pastè Blaze. Pastè Blaze fè vi l l ap boule nan monflè moto. Pastè Blaze se yon Benz pa poule. Pastè Blaze se yon Benz pa poule. Ou fè vi w ap boule nan bounda moto. Ou fè vi w ap boule nan yon monflè moto an Ayiti. Atis ou ye, ki bò w jwe deja? Ou fè li fou? Ou fè noumeya? Ou jwe zenith hein Ou fè Belgique M tande w sa a ti atis ki soy Ou son atis fatra kap mande sou Facebook Ou son ti grangou avèk kwi nan men kap mande Bon pastè blaze map antere w vandredi M pap janm pale avè w ankò M poko ap antere w non Map antere w vandredi Vendredi nap antere pastè blaze klè e vakabon moun sal sa m pap janm site non paske sa pa sou anyen se mwen kap mennen yo relem Jimmy Danger e dosye kap mennen nan Miami Clifford José Kerley afè pa nou madan Kerley men cho e mwen k gen cho isi Jimmy Danje, 20 mil dola zen nou, 15 mil dola linèt. O wi, dosye k ap mennen, wikenn sa a, e pa de nèg k ap dòmi kay moun nan Miami. Se koze sa k ap pale nan Miami, e pa de gason, e pa de gason k ap dòmi kay gason. Kounye a, tande byen, djaz New York, djaz ki sot New York sa la, Eske nèg sa yo, Dyaz Emory, Ti Mako, lòt nèg m pa konnen m te wè, kòm si, eske se pwomotè k antre nèg sa yo? M ta renmen konnen ki pwomotè k antre djaz sa. M ta renmen konnen ki non, ki jan djaz sa rele. M ta renmen konnen djaz sa, ki jan l rele. Djaz sa Emory kòm chantè, yon kibòdis men gwosè towo a, menm non pòt, m te di sa dayè, menm non pòt towo a pa ka, m ta renmen konnen kiyès k antre nèg sa yo bò isi a la.

Djed chudly e kay moun lap domi e tanpri souple wi yap limen limyè nan figi djed chudly wi bon kounya la bon bon komsi nèg yo pran weekend miami an la bon kounya la weekend sa la pè nono tap tèlman frekan la epa de ti fanm ki tap gen vip kounya la pè nono malad la pa gen festival weekend sa la pè nono twòp vòlò kòb pwogram jodia e 100 dola pè nono chaje moun Pè Dodo ap tou vòlè kòb moun jodi a la kòm pa gen festival li pa ka gonfle lestomak li ou konnen nèg pa twò bèl gason ou konnen lèd men gwosè nen toro a ap gonfle lestomak li kounye a pa gen festival pè Nono malad pa gen chèlbè pa gen gonfle lestomak pa gen fè grimas pa gen anyen kounye a pè Nono ap tou fè kòb wikenn sa wikenn sou egare yo pa gen bay fanm ti kè pa gen anyen. Yon dal nèg sot Nouyòk, yon dal nèg sot Nouyòk, yo chwazi dòmi sou sofa kay moun. Gen nèg ki dòmi, gen nèg ki dòmi, gen nèg ki dò, gen nèg ki dòmi devan kay moun nan machin wi. Gen nèg ki dòmi devan kay moun nan machin, poukisa pou yo te ka di monchè, m te la nan Miami, m te nan weekend Miami an m te la. Kounye a se nan nivo sa, la Miami la, e pa 2 pwogram ki gen la non. Se pa de pwogram ki gen nan Miami la. Nèg ap dòmi ka moun, moun ap limen limè nan figi yo, nèg moun ki pral travay bonè, sa vle di nèg sa yo sot nan bal byen ta, pa menm gen dòmi. Sa vle di nou gen voice note pastè blaze kap joure JB Danje, nou pral jwenn nan Oryans 2, nou konnen n gen Oryans 1, nou gen Oryans 2. La nou pa prese, e nou gen dosye Natacha, nou pap janm fin a sa, Natacha ap fè entèvyou. M ta renmen konnen kote koze sa ap rive. Talè, banm talè, banm kite koze Natacha pou dimanch se. Komsi ann pale de bal ki te fèt yè swa yo. Ann pale de bal ki te fèt, nou konnen jodi a samdi, ann pale de bal ki te fèt yo. E nou gen, e nou gen, e nou gen zenglen, nou gen zenglen Gabèl, nou gen zenglen Gabèl ki remèt 50 moun. Nou gen zenglen Gabèl ki remèt 50 moun. Yap chache pwomotè sa la yo pa janm ka jwenn pwomotè. Zenglen Gabel remèt nou 50 moun nan Miami. Vibe pat twò mal, Klass pat twò mal. Anmwey menm di ah jazz tèt anba sa. Kay Kay T-vice fon bèk. Kay T-vice fon bèk. Kay T-vice fon bèk nan Hollywood Live. Yon bèl fèt. Fèt la moute 80 dola. Kay T-vice se yon gwo kou. Nan janm wè Roberto prale a la, Roberto pa ka ba nou 1 an ankò. Janm wè Roberto ye la, m pa kwè Roberto T-vice ap ba nou 1 an ankò. Pase Toto fin granmoun. Roberto, si w vle fè biznis toujou, jan m ap gade Renaldo bon, jodi a se fèt Maestro a, Renaldo brother m konnen w ap gad show a la, m konnen w sispike, Happy Birthday brother, kenbe la, rete jan w ye a, Bandi, jan w ye a, m renmen w anpil, rete jan w ye a pa chanje. T-vice te gen T-vice e pa defèt ki gen Miami la non T-vice te jwe yon pakèt jazz te jwe T-vice la te bon T-vice la te bon kay te bon e kay T-vice la te trè bon an Dali Woodline li te 80 dola bon bagay T-vice fon bèk nèg yo fon bèk dosye sa a n ap vin avè dosye sa a pou demen men Gabèl Gabèl Zenglen pwomotè a tou al hahahahahahahaha. Gad bèl zenglen. Pwomotè a tou mawon. Pwomotè a tou mawon nèg yo pa met pye nan bal gad bèl zenglen. Gad bèl zenglen gwo pisin nan Miami. E mwen kap pale. Mwen m gen dye tout kote kap banm nouvèl. Mwen m di nou sa klè e bal amonik men m di amonik bal e bal T-vice e bal T-vice bal T-vice kay la te trè bon. Bal te trè bon men son sèl bagay map gade Renaldo kap jwe kibòd ou wè misye pa vle ankò ou wè misye pa api ou wè Renaldo pa sou sa ankò genlè se Roberto kap fòse Renaldo pase jan map gade Renaldo a la Renaldo son nèg kè misye tou kontan ap fè slogan ap chante ou wè misye pa api ayè se kon laj rive mesye kite dosye sa fon fon relax son lòt bagay si nou pa api nou pa alèz kite biznis sa mesye. Pase lèl tap mennen an li te kenbel nan gòj. Jodi a OH yo, demen lal gen nan pa mwen ankò. Demen lal gen nan pa OH yo ankò. Map admèt sa, map dakò sa mpa vin fè cho a la. Lè nap gade Roberto la kounya, Roberto sanble a papal. Map gade Roberto kap chante, mpanse papa Roberto. Komsi tèt m pa nan nèg yo mesye, nèg yo gentan fin granmoun konsa, kom bon map gad nèg sa yo lontan, map gade Roberto kap chante m panse se papa Roberto kap chante, pase nèg yo fin granmoun nèg yo vle komsi yo panse yo ka pwouve toujou, mesye nou rive nan nou rive nan tobout nou, mesye nou rive nan tobout nou, se fon lot bagay, nou gen kob fon relax, pase map gade Roberto la e pa e se se se papa. Pou mwen se papa k pase gita nan kou l k ap chante k ap jwe. Roberto fin granmoun nèt. Men nèg yo te byen jwe. Nèg yo te byen jwe. Hollywood live te bon. Klere fini. Tout bagay fini. Nou pa p twò rete sou T-Vice. Nou pa p twò rete sou T-Vice. Chaje dosye nan Miami. Nou pa p twò rete sou T-Vice kay. Kay byen pase, T-vice byen pase. T-vice byen pase, nèg yo ap byen jwe. Mwen menm nèg, konsèy m ban nèg yo, kite l konsa. Pa deranje l, veye gwo fèt pou n jwe. Menm jan ak Kassav. Yon djaz tankou T-vice, te nan sipoze, te nan pozisyon Kassav. Jere l konsa, pa fè foul, pa gen foli, la nou pa ka mennen ankò. Gon laj ou yo paka nan mennen ankò. Ou wè Gazman janm mennen? Ou wè Gracia Delva janm mennen ankò? Non! Paske nèg sa yo gon laj, nèg yo fini. Nèg yo fin pipi. E pa si n pa gon biznis serye. Si n te gon biznis serye, ou panse kòmsi petèt Gazman t ap la toujou, Gracia Delva t ap la toujou, Roberto t ap goumen sou stage toujou? Roberto fin sanble a papa l. Stress. Pwoblèm pandan e pa strès kòb non strès djazz Roberto gen kòb Ronaldo gen kòb e pa strès djazz non e pa strès kòb non nèg yo gen nèg yo gen bèl nèg yo gen bèl kay yo nèg yo gen tout bagay nèg yo gen bèl machin y ap fonksyone men strès djazz ki p ap mache a ou wè lòt ap mennen ou pa ka mennen ankò gwo strès li ye si Roberto mouri la e pa ka mennen an. Lage mizik anyen pa mache. Se la m pral di nou an. E nèg sa yo si yo te entèlijan ti Bèj tap toujou la. Ba jèn djaz la. E fè sa n ap gade l. Mwen menm m ap gade nèg yo de m ti moun. M ap gade nèg sa yo de m ti moun. Nèg yo nèg yo stil la prezan toujou. Maestro Arly la toujou. Arly la toujou. Richie la toujou. Kounye a ou wè maestro Richie anba toujou anba linèt ap bare granmoun nan. Ou wè menm krèm Richie paka pase sou li ankò, krèm paka pran sou po Richie ankò. Paske Richie ap pase krèm lontan. Ou wè menm krèm pa bon pou maestro Richie ankò, paske nèg sa yo, misye gen lontan lap pase krèm. Maestro Richie menm krèm, bon menm si m lage, menm si m lage dechoukay, menm si m lage dechoukay nan men maestro Richie l pap ka fè anyen pou li, paske po maestro Richie gentan gate ak krèm nan. Ou wè maestro Richie tounen blak ankò. Tres enteresan tande men bagay a nèg yo men nap pale verite mwen renmen kap men tande byen mesye se mwen kap pale sa yo men mpa nan klan mwen mesye mdi nou sa klè yo relem Jimmy danje mpa nan klan ken ti vagabon mpa nan klan ken ti mòde fokè mèt djaz pa ka achtem pou 300 dola pou 200 dola mwen mtou di sa la mpa gen anyen avè nou mèt djaz pa ka achte cho sa pou 200 dola pou 300 dola. E map mouri frekan janm ye la. Mèt djaz paka achte show sa pou 200 goud. Sa vle di lè nap gad nèg yo, nèg yo fin granmoun, nèg yo stil ap ranse nan figi moun tou. Map gade Roberto mesye, Roberto map gad Roberto. Pa gen anyen kreten ankò nan Roberto. Roberto fin granmoun. Mwen ap gade Gazzman, tout plim li met sou nòt Gazzman fin blanch. Gazzman ap ranse nan figi moun toujou. Gazzman sou stage toujou. Tout nèg yo sou stage. Kòmsi kote bagay sa ap rive? Kote bagay sa prale? Kote bagay sa ap rive nan figi moun? Nèg yo lès wi epi depi ou pale de yo nèg yo prèske pou mouri, nèg yo prèske pou, kòm si nèg yo prè, mesye tande byen nou mèt fache nou pa grave sou mwen, m pa janm konn, m pat konn mande nou m pap janm mande nou. Afè nèg gen foli fache m pat janm konn mande nou, m pap janm mande nou, m gen pozisyon m, yo rele m Jimmy Danje. M pa nan fè souf nan tout djaz, M pa nan fè ti sousou djaz. Maestwaly pa gen kòb pase m, Richie pa gen kòb pase m, tout ti vakabon sa yo pa gen kòb pase m. E youn nan youn nan yo pa jolè pase m, yo pa gen pi bèl fanm pase m. M pa nan kenn ti bagay m achte figi fè sousou yi moun isi. M pa t grandi konsa. M pa t grandi nan achte figi moun nan fè sousou moun. Se pou sa nèg ap toujou rayi m. E m pa gen klan. Se pou sa nèg ap toujou rayi Jimmy Danger, nap toujou rayi cho sa a. Cho sa a m pa gen klan. M pa la, m pa la, m pa flip flap mwen menm. M rete nan mitan. E sak fè map la pou 2080. Afè ti vagabon nèg yo fin granmoun, yo pral ban nèg fon kou a, mwen m vin moute la m pral jwe nu look la, poukisa la? Mwen moute la jwe nu look klass, poukisa? Nèg yo fin granmoun, nèg yo fin pipi, men yo stil ap ranse nan figi moun toujou. Koulè panse m pral moute la, vin jwe klass, vin jwe nu look, vin jwe djaz, vin poukisa? Pou bèl figi pou bèl m bezwen bi avèk maestro Richie m bezwen bi avèk Aly Larivière kite mele m a nèg sa yo m pa bay youn règlan m mwen men m di nou sa klè si n ka tiye m tiye l si nou ka tiye Jimmy Danje tiye Jimmy Danje e m nan bounda nou m ap pale mwen menm afè nèg panse m ma met dlo nan djòl mwen pou nèg m garanti nou sa pa ka fèt isi e m garanti nou isi a la cho sa li pa gen mèt cho sa nèg pa ka achte l pou 200 dola. Show sa nèg paka achtel pou 300 dola show sa m pap janm solda isi nan vim show sa nou pap janm solda djaz dè poupe nap bò pwomosyon m pap janm flip flap nan vim m pap janm klè sa map di a la wi m pap janm sousou djaz m pap janm gen foli byen a moun. M gon grenn avantaj sou nèg. Nèg pa janm konn grangou m. Lè m grangou m di w vant mwen plen. Depi wè m di w vant mwen plen konnen grangou m grangou. M pa janm di nèg lè m grangou. E sa k fòs mwen. E sa k fòs mwen isi. M pa janm di nèg lè m grangou. Ou pa konn lè m grangou, ou pa konn lè vant mwen plen. E sa fè kè m toujou kontan. M konsa depi an Ayiti. M toujou ap ri, kè m toujou kontan, m toujou ap bay blag. Ou pa konn lè m grangou, ou pa konn lè m pa grangou. Ou pa konn lè m serye, ou pa konn lè m pa serye. Abi show sa, nèg pa ka achte l. Mwen di nou sa klè, vakabon pa rele telefòn mwen, m pa bezwen byen avè nou. M pa gen foli byen a moun isi. Yo rele m Jimmy Danger. Show sa mèt kraze demen maten, sa m te vle fè a m fè l. M pwouve l! Sa m te gen m fè a m fè l isi deja. M pwouve l! M fè yon chom eklate nan figi nou. M ap fete ennan la, demen la nan boul figi nou. Awe bann ti vagabon panse m ka fliflap. M pa gen djaz isi. Depi w peye m pou w pwomosyon. Ou pa peye m pa pou pwomosyon. M se MTV. E mwen k MTV biznis lan la nan moman la. E mwen BET biznis lan la. E mwen gen plis moun k ap gade m la chak wikenn. Ayy kom si neg ti paka banm non mesye neg paka banm presyon isi neg paka ba cho sa presyon neg paka ba jimmy danje presyon m di nou sa deja m pa gen klan m pat grandi nan klan m pa gen foli bya avek entèl m pa gen foli bya entèl mwen menm. Nèg yo gen kòb m gen kòb tou. Marach la ken figi vagabon. Kel te maestro li pa maestro m pa bèk konnen kiyès li te ye. Ebyen ti vagabon panse m kache figi nèg pou nou m pa ladann mwen menm. M poko janm followè nan vi m. Sa poko janm rive dividanje followè. M poko janm fè sa nan vi m. M poko janm fè sa nan vi m. M fè show n ap pale konpa. Twòp dezòd nan sa k rele biznis mizik lan. Pou yon nèg rale yon mikro ou bay djòd joud li ranse nan figi moun. Pandan chaje talan ki ka chante nou pa janm bay yon mikro. Kisak djòd joud li a yon vye vagabon kap dòmi sou sofa nan basement kay moun pa janm leve ni nou li lejè pou nou pral di mòd djòd atis kisa misye ye? Nan kisa djòd joud li atis la nan vye biznis fatra nou an? Tankou nap gade Brega Anderson youn nan pi gwo animatè nou te ka gen kap bay Natacha entèvyou Kounya pou Brega Anderson soti kotel soti a, bon nèg sa anvi vin Miami. Sam wè Brega fè a la, Brega anvi vin Miami poul wè Miami. Ayy nèg lan pap mennen, Karayib fini. Karayib pap mennen ankò. Lè w gade pou wè Brega Anderson ka moute. Youn nan gwo animatè n genyen, youn nèg zuzu kap pale fransè tèt anba. Anba nèg yo pale fransè tèt anba tou. Men defo nèg yo ale nan Quebec map viv kot yo pale bon fransè. Kounye a lè wap gade yon nèg tankou Breg Anderson ki chita kap ba Natacha entèvyou. Eske Natacha son atis? Kisa Natacha fè? Pase moun ap ranse sou Facebook, ranse moun ap gadel 3 mil ap gadel, li son atis. Sa vle di kounye a la men ki men nan ki eta biznis mizik la tonbe. Men nan ki eta n tonbe kounya pou Breg Anderson pèdi avyon Natacha t pè avyon pou li Natacha t pè mesye tounen boule mesye nap toujou rayi m nou pap janm renmen m al bay klan bay djwet Chudley a fè avèk Aly a bay klan e mwen kap pale la bagay Aly ap ba djwet Chudley mikwo a se klan Pou klass new look. Mwen m di nou sa mesye nap toujou rayim mwen menm. Bay klan moun sal sa yo nou sal. Pa gen djaz la kap mennen isi a la. Si gon djaz kap mennen al rele enposib. Pa gen djaz kap mennen la. Vle di nan nèg nan nou pa gen djaz ki nan tèt planèt la la. E mwen kap pale la isi a. An de gen djaz ki nan tèt pa gen pa gen djaz ki nan tèt planèt. Sin ta kon djaz ki nan tèt planèt li rele enposib. Menm si nèg sa yo pakèt nan bann ti vakabon. Menm si nèg sa yo pakèt bann ti vakabon. Men se enposib ki nan tèt planèt la. Nou pa janm gen kouraj pou n di se enposib k ap mennen nan moman la. E dosye sa a, m ap vin avè l nan OJS 2. Kounye a, pou kounye la, pou yon nèg, pou Briagan Anderson, pa pè pa krent, Pou vin fè entèvyou a Natacha. Mesye si se la fen du mond ann kanpe poun di wi se la fen du mond. Pou nan eta sa nou kenbe biznis mizik lan. Pou valè talan k genyen Kari pa vin fè entèvyou avèw kounya wap fè entèvyou ak Natacha. Kisa Natacha pral di la Pran lè de ti idyo li ta achte soulye pou li, de ti idyo li pral achte machin. Mesye nou pwouve m, nou pwouve m nou sal, nou sadik anpil. E m nan bounda nou, men m di nou sa klè menm, si nou ka tiye m tiye m. Mwen m di nou sa klè m pa pran nan maji. Mwen m di nou sa klè m pa pran nan maji, m pa alka nèg, m pa bya nèg. M pa nan rele nèg nan telefòn. Si se konsa n ap kenbe biznis sa, mwen m fèk kare nan bounda nou. Si se pou konsa biznis lik sa ap rive Li cho m pral chanje rad sou mwen Map vini Nap tounenl janl te ye a e de Pati 2 a ap pi mal Li fè cho Mil 300 moun kanpe sèk ap gade yon rock star e mwen ki gen cho isi A yon nèg kwè yo ka banm presyon A yon nèg panse yo ka di Mesye nou ka di sann vle ak djòl nou Nou ka di sann vle ak djòl nou pou nou Nou ka di sann vle men se rive sou mwen Mwen m di nou sa klè, nou ka fè sa n vle, nou ka di sa n vle, men se rive sou Jimmy danje a. Tout bri n t ap, m te n Ayiti, m te sou tèt chan mas konpa wi, tout bri n t ap bay, tout ranse n t ap ranse, m te n Ayiti wi. M pa t janm wè nèg ki te vle bat mwen yo, nèg ki te vle tiye m yo, m pa t janm wè nou non. Wè gad bann fatra nou ye, se pale, pale tenten dèyè kamera, bay presyon nou ka bat Jimmy danje. M ap mande kote, m ap mande kote biznis sa ap rive pou tout talan n genyen. Pou Brega sot Ayiti pou pou tikè Ou pa konn si Natacha Ou chita la Natacha tèt anba Natacha fanm bekwen blad Pou nou rale mikro nou Caraïbe FM Pou nap bay Natacha entèvyou Mesye nou vini plen nou pou mesye Si e mouvman visye nap regle Regle mouvman visye nou Mwen m pa bezwen nou renmen m Nou pa janm renmen m E m pa konnen nou tou m alèz pase nou Si se mouvman visye nou nap regle, regle mouvman visye nou. Sa mesye m pa dakò. Sa mesye m pap prann, kòm lè a rive la, m pral chanje rad sou mwen. Yo rele m Jimmy Danger, m ale. E brega men defi nou, tout nèg jezi ap mennen men defi nou. Mwen m ale m fèmen live la.